Bonjour bonsoir tout fanmi zanmi le dialogue yo nap diw byen vini nan emisyon paw la show paw lan kew renmen anpil lan ki se le dialogue bonsoir mon amour. Bonjou bonswa cheri kòman w ye Très très bien par la grâce de Dieu. Bonjou bonswa a nou tout frè m ak sè m yo m konnen anpil nan nou Nou tap di nou mezanmi kote nou dat nou pa tande nou nou konnen w tap mande pou nou ebyen nou la nou konn bagay yo deja bagay yo pa fasil men nou la kòman nou ye nou menm bò kote pa nou gras a Dye Bondye fè nou trè byen kòman w ye cheri. Mwen trè byen pa la gras de Dye mon amour. Ok ebyen jounen jodia mezanmi kòm nou konnen kòm dabitid chak lè nou moute nou toujou pote de bagay pou nou menm ki an koup deja pou nou menm ki marye ki ap viv an fwaye nou menm ki renmen nou menm ki fiyanse Ou toujou pote bagay pou nou kote ke nou gon seri ke nap pale depi kèk jou si pou ou menm si jodi a video sa se li ki pral premye video ke w wè nou ankouraje w ka al tcheke lòt yo paske sa pral fè nou katriyèm video nan seri sa pa vre kote ke nap pale de
de bagay ki detwi maryaj ou konprann. N ap ba w bagay, n ap ba yo an seri, nou ba yo pa senk, bagay ki detwi fwaye, ki detwi maryaj. Ou konprann? Alò, jodi a, se senk lòt ke nou pote pou ou, ke nou pral pale de yo menm, ki detwi maryaj. Kòm nou konn koutim nan deja, se lapriyè dabò, nou pa fè anyen san lapriyè, pa vre cheri? Nou pral lapriyè, nou pral pran ti brek la, epi n ap tounen pou nou antre danble nan, nan, nan pwen ke nou pote pou ou jodi yo. Alò si w potko branche, si se pande w te ni k ap pase pou wè videyo a ou potko alèz ou kounya la, mete w alèz kounya la, chèche yon kote w byen chita, kanpe machin nan si se nan wout la w te ye paske m pa vle w distrè, ou konprann? Se swa w tann ou rive lakay oubyen w fè yon ti kanpe pou w fin tande, ou konprann, apresa wa kontinye. Nou pral lapriyè epi tousuit lè nou vini n ap antre a sijè a. Serye w ap tou ba yo sijè a avan nou priye? Ebyen sijè a se les destructeurs du mariage, bagay ki kraze maryaj. E sa l ye? Se menm bagay la. Se menm sijè a paske jan Maken di an nou te gen seri sa depi kèk jou ke n ap trete. Jodi a se katriyèm pati ladan l ke nou pral devlope kote ke nou pral ba w 5 pwen ki vrèman enpòtan. Oke, ebyen nou pral lapriyè tousuit pou n kapab antre nan pwen yo. Bon etandwe Pè Selès an Jezikri, nou beni non, nou di w mèsi dèske w fè nou gras pou nou kapab, Pè Sen, retwouve nou ankò sou plato Le Dyalòg. Senyè, nan minit sa, nan Etènèl Bondye, kèlke minit nou pral pase, nou mande w va deja pran premyè plas nan mitan nou. Chè Senyè, beni mwen menm, beni madanm mwen, chè Senyè, ke tout sa ki va sòti nan bouch nou, chè Senyè, yo va vrèman pouse pa Sentespri w, e ke, chè Senyè, kè ki va tande l yo va Beni pa li menm e ke yo va reprann konsyans Etènèl Mon Dye kote lanmou te fane yo va vin repran Etènèl Mon Dye du feu ankò chè Senyè Dye konsa pou fwaye yo kapab viv nou mande w gras sa yo nou priye w nan non Jezi ki vit règne au siècle des siècles Amen. Nap pran ti poz la byeneme epi nap tounen touswit pou nou antre nan pwen yo. Pa deplase nap tounen touswit.

Ok vwala zanmim yo nou retounen nou retounen ankò mèsi a nou tout ki gentan branche la ki prepare nou ki pran ti kafe nou ti te nou pa konnen sa pi enpòt sa li a ki gentan prepare nou la epi nou pral tande le dyalòg nou pral vin gade videyo sa alò san pli tade nou pa bezwen kenbe w plis nap bon kòm nou tout diw tou kòm ou wè nimewo telefòn nou anba la nimewo whatsapp nou. Ou konprann se sou WhatsApp ou ka jwenn nou si w ta vle gen kesyon ou vle poze nou dirèkteman men nimewo a la ou konprann men nap pase l la pou ou ou kapab tcheke nou sou WhatsApp nap reponn a kesyon w ki si w vle nou ede w e nan kesyon fwaye nan renmen si w gen de kesyon w ta vle nou ede w nan sans sa nou kapab ede w ou ka tèks nou se sèlman WhatsApp li ye ou kapab tèks nou. N gen dwa. N di moun yo tou pa rele nou nenpòt. Ou konn.
Yeah, yeah, yeah. So, n ap, n ap wè jan n kapab pou nou ede w, ok? Cheri, ki premye pwen ke nou genyen nan, nan katriyèm epizòd sa a? Nan katriyèm epizòd sa a, premye pwen n ap genyen se twò renmen fèt, lè w endisipline nan renmen depanse.
Hum. Nou tande?
Detwi maryaj.
Sa detwi maryaj. Lè w se yon moun ki toujou prè nenpòt ti aktivite, nenpòt fèt yo envite w la la, ou gen tan prè e se sesi fò w achte yon rad tou nèf. Ou konprann? Fò w achte yon rad tou nèf, fò w achte yon soulye tou nèf. Non bon m pa konnen non, m pa konnen. Dèfwa e pa sèlman medam yo, gen de nèg tou, pe enpòt ti fèt. Gen nèg chak samdi a kanmenm fò l nan fèt. Fòk li yon tenis diferan. Epi fò l gen yon bagay diferan, ou konprann? Sa vle di lè w se yon moun konsa, w nan yon fwaye. E kanmenm to ou ta lap fini pa detwi fwaye a sak fè sa paske lè w son moun ki endisipline nan jan ou depanse ou konprann ou ekonomikman wap vin bese wap vin bese e ke lòt moun nan si nou tou 2 konsa si nou tou 2 se 2 moun sa yo bon fwaye sa lap kraze pi vit lè ke pa gen yonn nan nou ki sanse se yonn li menm ki di li menm lap kontwole si nou tou 2 se moun kap depanse pi vit bon lè sa ba yo pral. Pi byen rapid fwaye sa pral rive nan pwen l kraze. Ou konprann? Men menm si son sèl moun tou ki ap kontwole, li kapab rive nan pwen li pa ka sipòte ankò. Ou konprann? Li pa ka sipòte ankò paske ou menm tout sa w antre se fèt, ou konprann, fèt, fè gagòt, se depanse fè depans ki pa itil vrèman, ou konprann, bagay ki pa itil ou, se just se sa, se sa sèlman ou jis depi w wè kòb la la, li grate w fò w deplase, fò w depanse l, fò w achte. Konprann alò sa li detwi maryaj ou. Lè ke ou endisipline nan jan ou depanse kòb ou, lè ou ke son moun ki twò renmen fèt, ou toujou nan ou toujou nan fèt, ou toujou chak samdi fò al nan ti klèb ou, ou se mesye marye bòt ou toujou nan klèb, tout djaz kap jwe ou konnen, tout kote djaz la ap jwe pwòp, wap pran tikè, wap pran avyon pou al paske ou paka pa la, to ou ta wap fini pa detwi fwaye ou. Nap avanse. Ebyen dezyèm pwen an se lè w renmen ekspoze Feblès oubyen defo mari w oubyen madanm ou bay fanmi oubyen zanmi, sa detwi maryaj. Sa a vrèman enpòtan cheri, m ta renmen w di kèk mo sou li si w gen. Yeah m gen, nou konnen n ap toujou gen. Lè ou marye ansanm avèk mari w, kèlkeswa sa moun nan ta fè w oubyen madanm ou, Ou pa sipoze kòman m te ka di sa ekspoze li al pale sa nan fanmi oubyen oubyen oubyen zanmi. Paske moun nan ou marye pa bliye lang ak dan toujou mòde. Moun nan gendwa fè yon bagay ke w pa renmen pito w pale ansanm avèk moun nan ou mete l ou mete l alèz ou fè l konnen ke sa l fè w yo ou pa renmen yo men olye lè w al ekspoze l paske lè sa vin bon antre nou pandan sa pa bon an wal pote l ale men lè sa vin bon antre nou kote ou menm ou gen dwa padone mari w oubyen madanm ou pou yon bagay ke l te fè men fanmi w oubyen zanmi w yo pap janm padone l yap toujou sonje men kisa l te fè men kisa l te fè sa vle di li toujou pi bon bat pou nou antann nou a nou 2 si gen youn ki fon lòt yon bagay ke l pa renmen. vo mye nou diskite sa ansanm epi pou n wè kòman n a aranje sa. Se byen, se vrèman byen sa w di a. M konprann m te gen dwa pa menm ajoute anyen paske w sanse byen pale sou tout sa n ta vle di yo. Ki enpòtan mezanmi lè ke w gen mari oubyen madanm ou, tout moun gen defo, tout moun gen kalite. Ou konprann? Sa vle di ke pa gen okenn moun ki pafè. Moun sa w marye avè l la, Gen de fwa gen de bagay lap fè, gen de bagay lap di w, ou pap renmen, men kou sa pa, se pa yon rezon pou al esplike fanmi w, ou byen zanmi, menm fanmi pa moun nan tou pou al esplike o men sa entèl fè. Konprann? Men sa, gen de bagay ki ka deranje moun nan, si ke antan, li se ma, antan ke mari l ou byen madanm ni, Pou w gon ti kont antre nou, w al rele paran l pou w al di l, e kòmsi w al pote l plent pou l, ou ka deranje moun nan. Moun nan santi w fè l parèt piti paske e kòmsi w al pot paran l plent pou li, ou konprann, sa gen dwa pa fè l byen. Sa vle di ke lè w se, lè w fè jan de bagay sa yo nan fwaye a, m garanti w ke li ap detwi fwaye a rive yon lè. Paske. Moun nan santi ke w mete l nan yon pozisyon kote ke ou pou pran l kòm si yon timoun ou tout tan w ap pote plent pou li. Ou konprann? W ap pote paran, w ap pote paran plent pou li epi w ap pote zanmi plent. Epi gen de nèg tou ki renmen bwè alkòl. Dèfwa lè yo gen alkòl nan tèt yo, bon si yo nan mitan zanmi, yo pale tout bagay, yo met tout afè fwaye yo deyò. Ou konprann? Bagay sa yo pa fè l, ou pa esplike moun. deyò peu enpòt fanmi se ou menm a madanm nou dayè bib la di wap kite mari wap kite manman a papa pou al atachew avèk madanm ou konprann sa vle di ke fanm yo si gon bagay kap depase lè bòn kote ke gon ann di ke fi a ou gon nèg ki oubyen kòm kounya fi bat gason rèd tou ou konprann ann di ke gen yonn nan moun yo ki vrèman abizif kote ke. Lap lap kale w rive nan yon pwen wè si w pa di okenn moun sa w ka mouri. La ou ka fè yon moun konfidan. Ou konprann? Ou ka konfye sa avèk yon moun si ke ou wè bagay sa rive nan yon pwen pou l pote w ale. Nou pa di w pou w rete si yon bagay ap detwi, ou konprann, ap detwi ou menm pou w ret mouri si w pa janm di okenn moun sa. Ou konprann? Men se pa chak ti grenn bagay, nenpòt. Se pa nenpòt chak ti bagay, ou konprann? An di ke, an di ke bon e. Nèg la, bon m pa konnen. Ann di ke ou twouve nèg la se yon moun ki pa fin ki pa fin twò twò anfòm ou konprann, ki pa fin twò maskilen epi w al rakonte sa ou konprann ou al rakonte sa yon lè sa w kraze moun sa ou kraze moral li ou konprann ou kraze moral moun sa pou ta al rakonte sa avèk yon moun deyò ou konprann epi ou byen gen de nèg tou ki pral rakonte a zanmi oubyen a fanmi. oh madanm ni men kit madanm ni pa twò entèl pa twò entèresan nan kabann etc bagay sa yo se bagay pèsonèl yo ye ou pa antre moun deyò ladann ok nou rete tanpil sou pwen sa men gon bagay ou te di ki te vrèman vrèman enpòtan se ke lè ou fin rakonte zanmi oubyen fanmi bagay sa e ke ou menm ou gentan rekonsilye avèk mari a oubyen madanm nan yo menm yo pa konn sa yo toujou kenbel ou konprann yo toujou wèm yo tout moun ki wèl paske pawòl la pap rete nan gagèn moun ou dil la. Ou menm ou fèl konfyans li pral di yon lòt wa se a m fè w konfyans wi sèl ou menm di sa e lòt moun sa tou pral di yon lòt m fè w konfyans sèl ou menm di sa epi e konsa pawòl la ap mache konprann kounye a lè moun wè mari w oubyen madanm ou nan lari dwèt ap lonje sou li a ou ou menm ki vann li ou menm ki vann li alò si n ap kontinye a jan de bagay sa yo to ou ta n ap fini pa detwi fwaye a n ap avanse pou twazyèm pwen. Eben twazyèm pwen an se lè ke nivo espirityèl nou fèb. e ke nou pa priye ansanm sa detwi maryaj lan. Yes yes sa tou esplike tèt li mezanmi. Spirityalite a li sipoze se li ki sipoze vin an premye paske si spirityalite a se li menm ki ap gide tout lòt bagay ou konprann nan fwaye a. Sa vle di ke se vrèman enpòtan mezanmi Pou n fè le mieux posib de nou menm jan n kapab. Jan n kapab, posib ke nou menm pou nou toujou di de mo ansanm devan Bondye. Ou konprann? Le pli souvan e pi fasil se lè n pral dòmi. Ou konprann? Pe fè le, lè n fè le mieux de nou menm pou n kapab jere sa. Ou konprann? Paske spirityalite a se li kap ede tout lòt bagay. Ou gen dwa rete ou wè konpòtman mari a, konpòtman madanm nan vle chanje nan kay la, se spirityalite a k bese. Ou konprann? Spirityalite a bese e pi. Materyèl kòmanse pran plas, epi imedyatman prezans Bondye kòmanse diminye, Satan kòmanse antre li menm. Ou konprann? E depi l antre, Bib la di n ki sa l vini pou l fè? Li vin pou l detwi, pou l kraze, pou l tiye. Li pa vin pou l bay okenn chans. Sa vle di imedyatman n kite ti espas vid la, li vini, l antre l la, wi, epi li kòmanse detwi. Alò, mezanmi, mank, lè nou manke priye ansanm, lè nou manke pase ti tan nan lapriyè ansanm, ou konprann, Spirityalite a bese, sa vin pi devan ap detwi fwaye a. N ap avanse. Katriyèmman, se koreksyon sevè. Lè moun nan fè yon bagay ke w ap reprimande l, ou reprimande l sevèman. Kit fi, kit gason, sa detwi maryaj. Nou konnen ke nan yon fwaye nou youn la pou nou ede lòt. Eseye fèl ansanm avèk sajès. Si moun nan fè yon bagay kòmsi wap reprimande l li pat konnen, fèl ansanm avèk sajès, fèl ansanm avèk souplès, gon fason ou ka di, cheri manje a m pat konprann li non. ou pale ansanm avèl fason dil sa li pa pral santil deranje men lè ou pale ansanm avèl ou ta di konsa bon m pa konprann m pa konn skiso ap regle yo menm tout la sent jounen manje w pa janm bon ou lè konsa li yon ti jan deranje moun nan ou kraze moral li malgre li menm nan lespri pal li ka panse lap fè efò epi li pa bon menm sil pa bon nou pap di pou ankouraje medyokrite men gen yon fason pou fèl lè marye an fon bagay ki pa sa tou Gen dwa di ah cheri m pa m pa konprann kijan men kijan e si ou menm ou konnen tou ou ka ede l. Sètènman. Non se konsa, n te di sa nan yon videyo deja, ou konprann. Nou te di genyen de mo ou pa ou sipoze ou pa sipoze itilize lè w di w nan fwaye. Lè n di pa sipoze itilize a se pa ke yo p ap vini non men se yon non sans pou evite mo sa yo ka kraze moral youn lòt. Se lè w di l ou menm ou toujou ap fè tèl bagay oubyen ou menm ou pa janm fè tèl bagay. Pa janm sa avèk toujou sa, se 2 mo ki vrèman ka kraze moral yon lòt nan fwaye a. Ou konprann? Ou menm, e toutan ou toujou ap fè bagay sa, ou toujou ap repete menm bagay la. E poutan dèfwa se pa vre mezanmi, ou konprann? Oubyen ou pa janm fè sa k bon. Ou pa janm, depi ou menm ou pa, depi ou mare yon bagay fò l kraze. Ou pa janm fè anyen. Oubyen w ap, moun nan fè yon bagay w ap korije l, ou fè sa vrèman di, kòmsi se yon timoun w ap pale. Konprann ou mete moun nan pi ba ke yonn nan timoun yo tèlman ou pale avèl dur konprann ke se swa mari ke se swa madanm paske nan pale a dèfwa fi yo se yo menm dèfwa konn pi rèd nan pale dur avèk avèk mari ou konprann gen de nèg tou bouch yo konn konn vrèman Gen gason bouch yo sal non gen wi gen gason m konnen se a bouch yo sal yo pale a fi lèd yo gen de pawòl moun nan di w franchman sa ou ta prèske ta vle touye tèt ou tèlman l pale avè w lèd konprann sa vle di ke mezanmi jan de siti jan de aksyon sa yo. Yap kraze fwaye a. Sevre ou konn moun foun moun nan fon bagay jan madanm mwen di an manje an fèt ou wè ou wè ou wè ke li kon pwoblèm ou pa oblije pou tèt sa pou reprimandel ou konprann pou pou kraze moral li non pa janm fè manje k bon ou konprann li pa oo ou pa janm fè manje li regrèt ou tal prann kay paranl ou kraze moun nan ou konprann ou byen ou gen ou gen dwa pa. pa di yon pawòl non ou konprann ou gen dwa pa di yon bagay epi aksyon w poze ann di ke fi a fè manje a se pou w goute l ou wè manje a gon bagay ou pa renmen l ou pa di anyen ou nik leve ou prann e wè l wè w just lage l nan fatra epi ou fè kòmand e w rele lòt manje w vin manje son ou pa di yon mo ou pa di yon mo men w kraze anndan moun sa. E tout efò moun nan fè.
Ou kraze wi, ou kraze moral moun sa. Konprann sa vle di? Mezanmi ann fè efò ke lè ke nap pote koreksyon yo poun fè yo sa nan lanmou. Toujou sonje ke nou se yon ekip. Ou konprann? Nou se yon team ke li menm avèw nou pa nan konpetisyon. Lè w edel poul grandi nan yon domèn, se tèt pa w ede, ou konprann? Lè w ede l pou l fè, an n di ke se jan m te di a yon moun ki renmen al nan fèt, epi lòt la ap ede eseye fè l konprann nesesite kòman pou n evite pa t al nan fèt yo, ou konprann, pou n ka fè plis ekonomi, lòt la ou eseye fè l wè sa avèk sajès, avèk souplès, ou ka sezi wè moun sa l vin pran konsyans yon lè. Konprann? Men si ou just toutan se just ou konnen l gen bagay la men depi l antre ou oblije li mèt ap antre a inè ou rete la ou nan salon w ap tann li paske kan l vini fò w met nan bòl li kanmèm lè sa w ap fè moun sa plis pè kay sa toujou l ap toujou jwenn rezon pou l sòti paske ou manke fè l avèk amou avèk sajès konprann ann fè ann fè sèten mezanmi ke si n ap pote yon koreksyon. E ann fèl avèk amou. Toujou sonje ke se moun sa w te renmen, ou te di devan Dye e devan lèzòm, ou aksepte l kòm mari oubyen kòm madanm. N ap avanse. Senkyèm nan se, lè vizaj ou toujou mare, ou toujou boude,
epi ou fè moun nan toujou vle konpli wè w. Nòmalman.
Sa franchman mezanmi sa lap detwi e pa sèlman fwaye non de menm menm relasyon nenpòt de moun a moun nan travay ou si ke ou tou ou son moun nan travay la kat min toujou nan fon jan yo di a yap pè abòde konprann moun moun ap toujou pè vin kote w menm moun nan ap wè w ap vini la l oblije evite paske wap parèt ou tou move ou tou move ou tou kòmsi ou se moun ki gen plis pwoblèm nan mond lan ou konprann. ou pa janm ka ba yon moun yon souri, ou toujou move, e ke menm moun ki nan kay la kèt, imedyatman, imajine yon mari a sot travay, pou l nik parèt, kèt, li parèt li gen tan wè w chita nan jan w chita a, jan min ou mari a, l gen tan, si, e apèn si l ka vin salye w. Konprann? Sou bay chans la. Wi, apèn, apèn. Ou gen dwa ou menm se ou pa gen anyen non. Paske gen moun ki yo di ki jis de nati, se konsa yo ye. Se konsa yo gen dwa yo pa fache a pèsòn. Jan de moun sa yo fòn goumen mezanmi pou nou wè si na chanje sa. Konprann? Nou pa mande ou pou son moun ki pou ap ri toutan, toutan dan ou deyò. Men, gen de konpòteman, gen de karaktè ke ou genyen, ou fè moun enpe pè ou. Imajine ou, pou nèg la wè ou toujou move, Tèt ou toujou mal anndan kay la ou konprann ou toujou ou toujou gon jan ou ye bon kyèt moun sa li pap li pap li pap ou pap meyè moun poul apwoche vrèman lèl gon bagay poul diskite li pap twouve w se meyè moun poul al pale paske ou toujou move ou dèfwa ou anvi fè moun nan ap poze tèt li kesyon kyèt kisam dwe te fè la kisam fè moun nan ap panse paske l jis wè w move li pa vle al mande w sa w genyen pou pa eklate sou li epi kounya lap poze tèt li kesyon kyèt kisam te fè kisam te fè kisam pa fè. Ou konprann? Lap ou mete moun nan li menm nan sitiyasyon, ou konprann, pou lap imajine de bagay kote ke ou menm ou jis se karaktè w ki konsa, ki pa bon. Moun sa ka rive nan yon pwen li di m fatige a bagay sa, li mande yon kraze kite sa. Ok? Alò mezanmi, lè ke tèt, bouch ou toujou mare nan kay la, ou toujou byen move, kat min toujou nan fon w, Pi devan wap rive pa chase lòt moun sa ki bò kotew la a koz de karaktèw. Mezanmi se te 5 pwen sa yo nou te pote pou ou jodi a nan seri sa ke nou ap nap nap nap nap nap nap pataje ansanm ki se les destructeurs du mariage nou konprann se yo menm jodi a se te katriyèm epizòd nou ke nou te nou te ba ou jodi a alò madanm mwen pral refè yon pase sou 5 pwen ke nou te wè jodi a E ke ou menm jan nou di a, nou kite nimewo a la pou ou. Ou kapab kontakte nou pou di nou sa w te panse. Nou ta byen kontan tou anba kòmantè yo pou fè de kòmantè. Ede nou pataje videyo a. Ou menm ki renmen sa k ap di yo, ba nou yon like. Ou konprann? Lè w like li, konsa YouTube ede plis moun wè videyo a. Ou pa janm konnen. Gen lòt fwaye ki te gen dwa sou pant. Yo jwenn yon pawòl yo di ah se tèl pwoblèm sa fwaye a gen ebyen men kòman n ka rezoud li epi sa ou tande a ou sove yon fwaye ede nou pataje ede nou ou menm ki gen kesyon pa neglije fè kòmantè epi kòm nou gen anpil dèfwa nou pa reponn a lè men nap rive sou li kanmèm to ou ta cheri ann fè yon revizyon pou moun yo. Ebyen zanmi m yo jodi an nou te pale de 4 5 pwen ki te de destriktè di maryaj premye an se te. Twò renmen fèt lò endisipline Nan renmen depanse Sa kraze maryaj Dezyèm nan se lè w ekspoze feblès moun nan oubyen defo moun nan bay fanmi oubyen zanmi sa kraze maryaj Twazyèm nan se lè ke nivo spirityèl nou fèb ke nou pa priye ansanm detwi maryaj lan E katriyèm nan se koreksyon sevè lè w ap reprimande youn lòt Sevèman, li detwi maryaj lan. E senkyèmman, lè vizaj ou toujou mare, ou toujou boude, ou toujou move, ou pa bay moun nan yon espas kòmsi pou l ta abòde w menm. Sa kraze maryaj la. Alò mezanmi, se te 5 pwen sa yo ke nou te pote pou ou jodi a. Wa di n sa w panse, si w dakò, sa w te dakò, sa w pa t dakò. E ke ou menm tou, nou toujou prè pou nou tande sijesyon yo. Ou ka pote sijesyon w nan kòmantè yo e n ap byen kontan sa. Nou toujou di w ke ou gen yon syèl a ganye, yon lanfè a evite. Jezi ap retounen, ou menm ki poko fè lapè avèk Kris, nou envite w fè sa, paske Jezi ap retounen to ou ta. Ebyen, se te 2 moun paw yo ke w te renmen anpil la. Nou di w mèsi ou menm ki te branche jiska mentenan, ki t ap gade jiskounya, nou di w mèsi, ede nou pataje e ke nou. Ale nou la pou yon pwochèn fwa yon lòt videyo nou pa ka baw dat nou pa vle baw dat paske nou pa vle pa kenbe mo nou men nap tounen trè byento se te 2 moun paw yo Marc and Da babay.